E pa prensip li di l ap kite se si Tutu ap tande l. Si tout fwa pou l fè yon entèvansyon aprè, l ap fè entèvansyon an. Men jiska prezan nou menm reprezantan knpa yo, reprezantan legal e lejitim. e knpa yo yo prezan nap tann lòt pati a sil estime li li tap fonksyone dan la legalite dan le respè dè nòm li tap fonksyone selon le prensip de lejitimite donk nap tann yo yo pa gen pou yo pè pou yo vin devan lajistis Donk nou menm nap tande. Men sa nou te fè jodi a la son plent nou pote pou lòt gwoup la oubyen kisa bagay la ye menm? Son e pa lòt bon e pa yon lòt gwoup se son de endividi mal entansyone san dwa ni tit ni kalite e yo gon bagay yo di demach la son demach seksis yon demach seksis pwiske se yon fanm ki te rive eli kòm Amnisti Nasyonal, ebyen yo di fanm pa gen dwa asil. Son demach seksis nou denonse e nou fè apèl o òganizasyon de dwa de fanm pou ke yo pwononse yo pa rapò avèk yon tèl akt diskriminatwa, seksis, xenofobik.
Konpetan pou ta tande dosye a soti sou sa. Ministè dè Kil pa tribinal. Ministè dè Kil se yon ministè de titèl dè zòganizasyon relijyez. Ke l te vodou, pwotestan, katolik elatriye. Donk ministè dè Kil genyen dè dokiman administratif li kapab delivre. Nan levantyalite ou gen yon diferan. E ke diferans sa a, se la jistis ki kapab tranche l. Donk, sou baz sa a, pwiske gen de moun san dwa ni tit ni kalite k ap fonksyone dan la klandestinite ki fè yon ak parèy, ebyen nou rele yo pa devan la jistis. E yonn nan bagay ke n kapab wè, moun sa yo pa prezante. Yo pa prezante, yo mawon. Lòt gwoup lan, lòt gwoup ki di, ki fè, ki fè koudeta. Lòt gwoup ki fè koudeta a, yo pa prezante jodi an. E yo ap mawon. Donk men sèlman n konnen ke, nenpòt kote yo ye an, lajistis ap fouke yo. Avoka yo pa prezan tou? E bon kanmenm, e nou, kanmenm, kanmenm m pa, non, non yo pa make sou avoka. E depi talè an, nou sot, nou sot, nou sot, nou sot, e, e, e. pale avèk se je andedan, tout rele yap rele yo yo pa jwenn yo, donk sa vle di yo mawon. Donk m panse ke jan mèt Théophile sot di lan son kou deta, son kesyon seksis kap regle, paske yo di ke fanm pa sipoze ap dirije nan peyi. E sa si ke nou pa konbat li jodi an, pral gen eleksyon nan peyi an, Pap gon fanm kap elu. Donk m panse ke jodi an sa ke nap fè sa aksyon sa ke n poze la moun ki gen dwa ki gen tit ki gen kalite pou ke nan knbe a aksyon sa k poze la m panse ke li pral valab pou tout sosyete an paske fòk fanm yo yo gen plas yo nan sosyete an fanm yo m panse ke se yo k manman nou yo k sè nou yo k madanm nou donk nou pa ka di le fè ke yo vini pou yo dirije yon òganizasyon oubyen yon peyi, donk se fanm ki bay lavi epi ou di ke non fanm nan pa sipoze viv. Gen enfòmasyon ki ta fè kwè ke
yo te akonpanye ansanm avèk ministè nan eleksyon an epi li akonpanye yo tou nan enstalasyon an. Donk fòm di, fòm diw, sa a li son enfraksyon li ye. Se, sa a se usurpation de titre. Se usurpation de titre li ye, donk se, se ke kòd penal la li pini l. Donk li remèt te akonpanye avèk nenpòt moun. Non, li sèten ki te siyen.
Non, non, non, pa gen sa, pa gen sa. Tande mèt, li sèten ki te siyen li an. Si w genyen l, ban mwen l paske m pa wè l. E si ke yo ta fè l, n ap nou menm, nou menm si ke. Gen 2 enstitisyon anndan Vodou a k ap travay pou nou. Mon frè, si ke ta gen yon bagay kon sa, nou menm nou pral ak dosye an pi lwen. Pou ki sa? Paske nou wè ke sa fè kèk tan gen yon gwoup moun nan peyi an ki ta pran sitwayen Senklou pou yo ap. avanse avè l. Donk si ke yo ta fè sa, nou menm nou pral, nou pral, nou gen, n ap ekri Premye Minis lan. Paske si ke Ministè dè Kilt ki an, an e, ki se Ministè de Titèl tout òganizasyon, e ke sa swa li Vodou, ke sa swa li ta, li ta Katolik, oteksetera, nan, e ki gen rapò avèk relijyon, donk si ke l ap fè, se li k ap fè dezòd, Kounye a la nou pral ose bagay lan pi wo. Nou pral moute l pi wo. E pandan nan moman la a, mwen tande premye minis lan ap preche, l ap di ke li vle lapè nan peyi an. Donk si ke premye minis lan li kosyone sa avèk minis e, e, e, e, minis e afè etranjè la, y konpri kilt ki gen, ki gen direktè li ki se Turenne, nou menm n ap konnen sa. Donk jiska laprèv di kontrè, nou pap, nou pap, nou poko ap. voye bagay lan sou ang politik, n ap rete sou le plan jiridik avèk dosye an epi pou n avanse. Sa ta vle di Ogisten se klou pa Ati? Sa ta vle di Ogisten se klou pa Ati nasyonal? Non, non!
Ogisten se klou Michò!
Sa di ke te gen yon tan, lè Max Beauvoir mouri, Ogisten se klou li pwoklame tèt li kòm Ati. Se ke. se ke kominote an pa t dakò. Apre li fin pwoklame tèt li kòm Ati, kominote vodou an pa dakò, epi li al fè yon òganizasyon ki rele Wayòm Vodou. E m ap di n sa pou nou tout, Wayòm Vodou an, aleteryè Wayòm Vodou an, li met tèt li kòm Wa. Donk sa vle di, Senklou pa Wa Vodou tou. Paske la nou nan repiblik. Nan vodou ayisyen an pa gen wa. Pa gen bagay sa. Men li menm. Li menm. Li menm. Li di ke li gen yon organizasyon ki rele wayom vodou. Epi nan wayom vodou li met tet li wa. Se ke n pa gen problem ak sa. Men nan knva se yon organizasyon ki byen struktire. ok, ki gen, son enstitisyon ki byen striktire, e li gen dè moun kap dirije li, se klou pa ka ap pran dè moun pou ou ba yo kòb, epi pou ta di ke wap pwoklame yo kòm ati. E youn nan bagay ke map remake, nan sak te fèt anlè a, nan kou deta k fèt anlè a, mwen wè prezans direktè CAS la ki se Johnny Raphael, ki te nan bagay sa, nou pa san savwa ke menm Johnny Raphael sa, Li genyen yon plent pou li la kòm moun ki chanje chèk ki vòlè chèk nan CAS. Misyon CAS se pa sa. M panse ke son koudeta kesyon an ye e nou gen de moun ke nou te wè nan paraj la. Nou pral mennen ankèt pou nou wè konbyen kòb moun sa yo te bay pou maskaj sa te fèt la. Lòt gwoup la estime ke moun nou mete a ti nou te fè eleksyon ki vin a ti a, li gen doub nasyonalite. Donk, kisa ou ka reponn sou sa? Trè byen, banm di w yon bagay.
Si ke te gen yon eleksyon. dabò fòl konteste, si ou pa konteste ki ne di ryen konsan, donk si ou di ou gen doub nasyonalite ou pral pwouve ke moun sa gen doub nasyonalite, kounye a apre zavou ou fin pwouve l, kounye a si se eleksyon nap refè nap refè l, e si se moun ki te dezyèm nan nap pran nap pran l, men se tou pat patisipe nan eleksyon, e asavwa ke eleksyon ki te fèt lan se yon eleksyon ki te piblik. Tout moun te ka vini, yo vin enskri depi yo te depi yo te respekte nòm e prensip ki te etabli pou te vin patisipe nan eleksyon an. Donk sa vle di ou pa t patisipe nan eleksyon ou vin fè yon koudeta. Donk le fè ke nou menm nou respekte enstitisyon peyi nou, nou menm nou di ke nou ap trennen misye la e pou l vin bay kote kote li jwenn tit avèk kalite pou ke

isi ki toujou itilize senklou pou mete devan epi pou chanbade kesyon vodou an donk nou menm nou pa dakò avèk sa ok. Kisak pase e kote senklou pa vini pa. Non li mawon li mawon li mete yon kostim mawon sou dol donk sa vle di depil vini la m panse ke wa vodou a wi. Mistè pliske w di mawon swivi yo. Bon kanmenm m panse ke nou pral konsète nou pral konsète epi pou n konnen kisa nap fè.